Bonjou, bonswa la madam, ti mesye, sa depan de lè, sa depan de ki kote ou pral gade video sa, je di a nou vin avèk yon nouvo video pou nou sou chanel Miguel Jean Baptiste la. Pa bliye ou menm, si ou pot ko abone avèk chanel la, nou evite ou fè sa kounya epi pa bliye pataje l avèk zanmi ou yo, like, komante. Se yon fason pou kapab ede nou avanse. Epi, nou envite ou pataje l ansanm avèk yon zanmi ou, yon frè ou, yon sè ou, yon tonton ou, yon kouzin ou, yon kouzen ou, epi pataje l nan gwoup WhatsApp ou yo pou nou, silvouplè, oubyen nan gwoup, kèlkeswa gwoup ou, mete. Link la sou estati ou, jis se yon fason pou kapab ede nou. Si ke ou renmen, ou vle nou pou nou avanse, ou ta vle ede nou avèk travay nap fè a, epi si ou ta vle kouraje nou osi nan sa ke nap fè a. Paske nou konnen bagay yo pa fasil, men nou konnen a koz de sipò, a savwa de sipò ou, wap ba nou. M konnen wap ede nou avanse kelkeswa moun ki fè pati YouTube la m konnen wap ede yo avanse avèk sipè w ok video nou pote pou nou jounen jodi a nou vin pale w de kòman ou kapab fè pou w pran natiralizasyon chilyèn se video sa nou vin pataje ansanm avè w nou pa vin voye moute nou menm nou toujou di w sa. Nou pa vin voye w moute, nou pa vin voye di bagay sa, nou vin fè w tande bagay la jan ke li ye a. Se vi enfòmasyon sa nou vin pataje ansanm avè w medam ti mesye. Sa vle di, nou menm nou vin prezante w sèlman, nou vin di w kòman sa ye. Eben, Paske nou konnen pou yon moun natiralize nan yon peyi li pa osi fasil, eben sak vin rive pase pou natiralize a osi li mante anpil demach, epi a savwa de paspò isit chilyen an tou gen anpil anpil bon garanti ki ke ou ka ale nan 120 kelke peyi e ou kapab vwayaje san ke ou pa bezwen viza, paske se sèlman ou nik antre ou parèt ou rale paspò chilyen ou an pou. Ou vwayaje, se selman ou achte biye ou epi se dat sent. Eben nou pral antre nan manman penba, dapre vant bèf enfo, nou pral jis an fè ou tande koman sa ye epi pou wèl avèk zye ou epi pou konprann ki tip de dokiman ke wap bezwen pou kapab fè natiralizasyon chilyen sa pou kapab avanse nan peyi chili. An nou antre nan manman koze ansanm avèm madam tu mesye pa bliye abòne like video a silvouplè patajel ansanm avèk yon zanmiw tou yon moun yon pwòch ou konnen kap viv chili ki gen entansyon an se jis poul kapab gen enfòmasyon ann rete swiv ansanm avèm. Jodia m pral pale w de nasyonalite nou di w premyèman fòk ou gen 5 ane ap viv nan peyi chili 5 ane avèk depi dat yo te mete premye viza a pou ou jiskaske w gen definitif nan men w pou w kapab mande E nan aksyon reyabilitasyon sa ou bezwen sa yo rele e genyen yon kanè e definitif ki nan men w ki poko ekspire. Fòk kanè a poko ekspire pou w kòmanse demach yo pou w kapab fè natiralizasyon an. Ou kapab mande l pou timoun. Laj ki pi piti yon timoun ka mande se 14 lane. Apati de 14 lane, paran l yo kapab e fè demand tou pou li pou l kapab genyen nasyonalizasyon an oubyen sa yo rele natiralizasyon. M ap di w ke si w bezwen opòtinite, Pa kite ego ki di ke bon m pral fon bagay Ayiti m pa konnen ou ka toujou mande retounen rekouvre pou le moman ou ka toujou rekouvre de sa yo rele naturalisation nationalité haïtienne nan nenpòt lè ke ou vle men kounye a nou bezwen des opportunités si peyi sa yo a si paspò chilyen a gen yon puissance nan eta sa nou kapab kouvre de opportunités ke paspò chilyen an bay la Pou ke w kapab pran nasyonalite a. Rapid vit m a prale avèk ou note kon ti nòt pou ke nou ba w yo jan l dwe ye a. Nou di se dat ou kòmanse premye viza a, se dat sa y ap kontwole pou yo vin fè 5 an pou ke w kapab mande nasyonalizasyon an. E deja fòk ou gon rezidans pèmanencia definitiva aki vigente. E depi yon moun an gen 18 an l ka kòmanse mande li. E ti moun 14 lane yo nou di yo fòk ti moun sa li menm fòk se paran li ki mande li. Fòk ki gen yon moun ki mande l pou li lè l gen 14 ane. E ou voye, ou dwe voye tout dokiman sa yo ale konplè, dokiman m pral di pi devan yo. Swiv, si w ap fèk branche mwen nan tou pou kapab pataje l, pataje l pou ke tout moun ka wè l, pou ke nou kapab fè tout moun konnen ke se pa difisil, two difisil pou mande nasyonalite nan Chili, men tramite a dire tan, epi yo gen anpil dokiman ke yo mande, men se de dokiman ke nou menm nou ka jwenn. E ou kapab gade ke nan moman ke n ap pale avèk ou a, Chili. yon chilyen ki bezwen al Kanada l ale, li bezwen al Etazini l ale, li bezwen al nenpòt lòt peyi l ale, se paske li genyen nasyonalite a. Byen ke yo gen lòt ti fòmalite yo mande pou yo fè, men yo gen nasyonalite a, sa pèmèt yo fè l. Ou menm tou si w vini chanje nasyonalite w, w ap kapab gen menm opòtinite sa avèk tout chilyen, menm jan avèk tout chilyen pou ke w kapab vwayaje al nan lòt peyi oubyen reyalize rèv ou swa isit. Menm jan avèk Givens, menm jan avèk anpil ayisyen ke m konnen ki isit ki deja nasyonalize yo. ki deja vin chilyen paske yo bezwen des opòtinite pa vin di chilyen se peyi ki pa bon pa vin di m rayi chili pa vin di non se son des ego ki ka pèmèt ou pa vanse paske se son des choz negatif petèt ki pap itil ou twòp men si ou chwazi pran nasyonalite sa mwen garanti ou ke demen si Dye ve lap itil ou e nenpòt lè ou vle ou ka retire l ou ka chanje nasyonalite ou pou al retounen pran paw la ki se ayisyen map ba w rekisitos yo byen rapid pou ke nou ka fini paske nou vle 10 minit sèlman nan tan w Rekisi tou son moun wap bezwen pou kapab fè sa yo rele tramite pou kapab vin naturalize w la. Premyèman ou bezwen sètifika antesedan Ayiti a. Psa Ayiti a ki digneman legalize nan tout ministè yo, ministè afè etranjè, ministè afè ministè jistis epi anbasad chili an Ayiti. Se trè enpòtan fòk yo legalize ladann pou ke yo aksepte l lè l vin isit epi pou yo rekonèt li pou l gen sou anbasad Ayiti a ladan epi rekonèt li nan relasyon eksteryè.

Nasyonalite a se si yo konnen w fòk gen antesedans, antesedente. Yo di kèlkeswa l grav, kèlkeswa l leve. Sa vle di kèlkeswa l grav, kèlkeswa l minè, l majè, yo p ap vle, yo ka refize w li, yo ka chwazi refize w li. Sa pa ka fè pè ke w pa mande l non, men yo ka chwazi refize w li poutèt sa. N ap avanse. Epi w ap bezwen yon, w ap bezwen foto. Y ap endike w kòman pou w fè foto a. Nou gen fòmilè la ki pral endike w nan tout fasad ke w gen pou w fè foto sa pou w kapab mande nasyonalizasyon an. W ap bezwen skanerize tout paj paspò, dènye paspò ke w genyen an, w ap bezwen skanerize tout paj paspò yo, se sa. Sonje ke m toujou di se bat pou yon moun pa kite yo depòte w pou rans, paske si w gen yon paspò ki gen yon depòtasyon oubyen ki gen yon seri pwoblèm ladan yo, wè si yon moun ki gen enfraksyon, sa tou ka diminye nan chans ou. Y ap bezwen tout paj paspò yo. Tramitasyon ta mete ki nòmalman, selon lalwa, li dire ennan, Men l ka pran dezan ou pli, paske nou wè definitif yo prèske pran dezan tou. Donk sa vle di ke l ka pran dezan pou ke yo reyalize, pou yo ba w dènye vendik la. Depi w manke yon dokiman, y ap rechasal ou. Ann avanse, se pa difisil jan m ap di w la, ou kapab fè l. E gen yon lòt fason anplis ou kapab fè, si tout fwa ou marye a yon chilyen oubyen a yon chilyèn, chilyen sa a ap bezwen ba ou ak de nesans li ki legalize, yon kopi ak de nesans legalize, sètifika matrimonyo a ki di ke nou marye ansanm, pou ke ou kapab voye l ale, e si w marye avèk li. Donk de papye sa yo ap kle pou ke ou ka mande l pa apre pou ranfòse dosye ou. E tout fwa tou gen yon pitit ki chilyen, se tankou yon pitit fi, yon pitit gason ki chilyen, sa kapab ede w tou ranfòse chans ou. Kisa w ap bezwen si w genyen li? W ap bezwen sètifika de nesans timoun sa a ki legalize, dignement legalize, sètifika de nesans timoun nan ki fèt Chili a legalize e nòmalman. E se sa k pral ranfòse w pou ke ou kapab mande l konbyen koulo chileno pou ke ou ka rekouvre de yon nasyonalite a. Si ou genyen byen, sa yo rele imèb. Lè nou pale de imèb, sa di ou gon byen, yon byen, yon kay. Si ou gen mèb, machin, ou gen byen, ou gen tout kalite byen ou ke ou ka genyen, se nenpò, se enpòtan tou pou ou kapab voye yon sètifika, yon dokiman ki sètifye ke ou genyen byen sa a, sètifika domisil yo pa egzanp, si yon moun kap achte kay yo. Donk sa vle di byen sa yo a tou yo enpòtan. Poukisa yo di ou byen an enpòtan? Se paske yo kapab chwazi neglije ou, sa yo rele nasyonalizasyon an, paske yo wè ke ou se yon moun ki pa kapab soutni tèt ou pèsonèlman. Pou yo pa vin yon chaj pou peyi a. Paske yap veye tout bagay. Se pou pran pri pidans, padan pridans lè ke wap chwazi pou kapab mande nasyonalizasyon an. Li pa difisil jan map di nou an, si wap koute live la, patajel pou lòt moun ka tande. Si w bezwen plis enfòmasyon, nap toujou ba w enfòmasyon. Si w bezwen fè tramite a tou, nou gen Grupo de Lux ki nan Miraflores ki kapab ede w fè tramite a, kap akonpanye w jiskaske tramite a fini avèk tout dokiman yo pou yo kapab fè l byen pou ou. Nap avanse, Nou te di ke lè w fini nèt tramite sa, se yon tramite ki koute 788,18 dola ameriken. 788,18 dola ameriken ke w ap peye l nan yon bank isit Chili, menm jan lè w pral peye Permanencia Definitiva, sof ke w ap peye l nan monè nasyonal la ki se peso chilyen. Pou nou avanse, y ap bezwen kopi travay ou pou yo konnen si w ap nan travay, kopi kontra travay ou, fò w bay kopi kontra travay ou nòmalman. Epi, y ap bezwen sa yo rele Certificado Vigencia de Contrato, si tout fwa w s on travayè depandan. Si pandan ke w ap mande nasyonalite a ou s on travayè depandan, sa vle di ke w depann de yon antrepriz, nòmalman y ap mande w dokiman sa yo a pou ke w ka prezante yo paske se yo menm ki pral pèmèt ke ou jwenn nasyonalite a. Nouvèl la cho, nouvèl la cho, nou mande w tanpri pataje jan n ap di w la, pataje l, pataje l, abòne si tout fwa ou fèk ap tande nou, abòne chanèl nou an paske Chak jou wap jwenn nouvo bagay, chak jou wap jwenn bon bagay. Kòmante, nap reponn ou kòmante a, nou ka pa reponn ou nan menm moman an, paske nou gen lòt ti aktivite pèsonèl nou pou nou fè, men abòne, pataje nan tout rezo ke ou menm ou genyen, sa pral pèmèt ke plis moun gade, plis moun swiv paj lan. Nap avanse, donk wap bezwen Certificado Histórico de Cotización, sa nou konn pran andan AFP a, e pou ke ou ka prezante, omwen 12 pou pi piti, wap bezwen tou Certificat Histórico de Cotización na FONA sa a tou pou yo wè si salud ou, si tout sa ou ok. Epi kisa wap bezwen, wap bezwen 12 dènyè likidasyon enpòtan, 12 dènyè likidasyon ou te fè nan dènye travay ou te ye a, yap bezwen 12 dènyè likidasyon. Sak fè ke se trè enpòtan pou pa plede ap pèdi travay, pou pa plede ap chanje travay paske l pap bon pou ou, paske wap bezwen 12 dènyè likidasyon sa yo. Epi pou n avanse, apresa n pral rive nan sa yo rele Carta de Nacionalización. Depi tout papye yo dakò. kòrèk, y ap voye yon premye repons, yo di konsa yo resevwa yo nòmalman, aprè yo fin resevwa dokiman yo, yo ap analize yo, si yo manke yon bagay y ap ba w chans pou w ka pote l menm jan yo konn fè pou lòt ka yo, depi w manke yon bagay y ap mande w pou w ba li, y ap ba w yon delè pou w ba li, fò w ba li nan delè ke yo mande a, pou yo pa rechasa l ou, paske yo kapab rechasa l ou. E lè ke w fin bay dokiman sa yo yo mande a, yo fin analize l nèt, epi y ap di w ke Carta a, li swa li disponib, men nou konnen ke pou yon moun jwenn yon nasyonalite, swa se, pafwa se Kongrè a, lè n di Kongrè a, sèdi Palman an ki pou siyen, ki pou di wi, nou fè yon, yon, yon dekrè ki di moun sa a nou aksepte ke nou ba l nasyonalite a, epi Prezidan an siyen l pou ke li vini. Donk sa vle di se pa ti kal demach. Anpil demach pou yon moun kapab jwenn sa yo rele nasyonalite a. Men, se pa difisil, jan m ap di nou an, ou nan Chili, ou gentan gen 5 an nan Chili, ou gen ti byen nan Chili, w ap avanse nan Chili, m pa ta swete w pou w kite l, w al pase anba fè ke w pa chwazi pran nasyonalite a, pran nasyonalite a, w a chanje l nenpòt lè w vle, ok, byen ke gen diskriminasyon jan nou kapab di, men pa enkyete w paske Bondye pi fò nan tout aktivite, nan tout sa k ap fèt, met Bondye devan epi chwazi pran nasyonalite a, l ap bon pou ou. Pou nou fini, nou te di nou pa ta pran anpil tan, li deja prèske 13 minit, e w ap voye tout dokiman yo mande w la san manke yonn, revize byen.

Bon ti boul kote m ye a. Celula nasyonal sa se li menm kap pral pèmèt ke ou vwayaje, wap ka fè paspò, wap gen paspò chilyen, paspò m di w ki gen plis ke 176 peyi ke ou ka vwayaje avèk li, wap posede l, wap ka al Etazini, wap ka al an Frans, wap ka al Risi, wap ka al lan plizyè peyi san viza. Atansyon! Lè w pral Ayiti, wap pase nan liy etranje, paske wap parèt tankou yon etranje an Ayiti. Men se pa grav, paske se lavi ou bezwen, ou kapab fè lavi fanmi w, fè tout lòt bagay.